Tchuiss promo.
Sa kap fèt, sa kap fèt, NJ Mix Vag Lavi kontinye ap fè koze. Aprè nèg yo te fin mete dife nan Hollywood Live la, fwa sa a se te tou pa Boston. Yo te pwograme avèk Klass. Se premye pwogram nèg yo nan Boston. Malgre te gen anpil fredi, anpil moun te fè deplasman. Ann gade on ti pati nan pwogram lan.

BIC pibliye on videyo sou Instagram li kote lap pale de Reginald Cangé, de talan li, de respè li gen pou gwo bout tonton atis sa. An nou gade ansanm. Nou gen yon jenerasyon ki bay de chantè ki ale o dela de sa konpa a te ye. Sè di ke se pa de nèg kòkannen ki di yo se chantè konpa. Gen de moun an Ayiti ou ka di yo se chantè konpa. Yo metrize sa byen, yo konn kijan pou yo chante konpa a, yo konn kijan pou yo ekri tèks konpa a. Men, gen de lòt nèg la ou ka di yo se chantè. Gen plizyè. Pami lèkèl, Reginald Cangé ki enterese m jodi a. Reginald Cangé se avan tou yon chantè, yon vokalis. Pou mwen menm, mwen toujou di, e lè Reginald ap fè yon mizik, li plis ap bay defi ke l chante mizik la. Men se pa volontè, se pa tankou l konnen sa l pral fè. Se paske li gen yon gran rennj, misye gen yon gran rennj ki fè ke li alèz pou l pase de grav, medyòm a egi alèz, san difikilte. E donk tou natirèlman, gen de bagay misye ap fè l pa menm rann kont ke l ap bay moun defi. Reginald Cangé pou mwen menm se yon chantè ki nan nenpòt ki lòt peyi, bon se, e ou konprann, ta ka rivalize ak kenenpòt ki lòt gran chantè. Ko w rele l Marc Anthony, ko w rele l yon bann lòt, Reginald Cangé ranpli tout kondisyon anndan gòj li pou li rivalize avèk vokalis sa yo, avèk chantè sa yo. Pou kapasite misye gen, pou valè bagay misye ka fè, enben lè w vle rezime l a yon chantè konpa, ou tiye yon bann talan ke li genyen. Reginald Cangé se se yon modèl tipik ke vwa se yon enstriman, gòj se yon enstriman. On vrè enstriman aparantyè. Mwen regrèt ke e m ap pale de Reginald nan yon domèn nasyonal sèlman paske sa Reginald Cangé se son liv pou ke e anpil moun ta ap li, e anpil peyi ta ap li paske liv la gen matyè ladan l, misye gen bagay ladan l. E mwen menm si m gen vwa Reginald Cangé se sur ke E pa BIC ni jodi a ke m t ap ye, odela de plume ke BIC ye a, men si m te gen vwa Reginald Cangé, mwen kwè ke m t ap ranpli tout kondisyon pou m yon mega star entènasyonal. Nèg ki ale odela de sa konpa ap fè, se yon bèl mizisyen, misye gen karizm lan, misye gen soul la, misye gen nanm nan, misye gen tanperaman an. E ou ka pral di m misye dezòd, men m pral mande w ki gran chantè k pa dezòd? E se pou sa a lentènasyonal, lè nèg yo dezòd, yo gen lajan ase pou peye moun jere dezòd pou yo. Men talan an swa, Reginald Cangé pa gen anyen a repwoche a nenpòt ki atis entènasyonal k ap chante. Dayè, misye konn gen de fwa l ap reprann yon mizik yon atis entènasyonal. Ou menm Guy Rébusier, misye anvi M pa vle di korije, men misye vle met devwa atis la opwòp. Donk, Reginald Cangé, m kontan ke m fèt nan yon jenerasyon ki konnen w kòm vokalist. Èske Reginald Cangé rive touche lòt nasyon menm jan lòt nasyon touche nou? Nou ka di pratikman non, men èske le fè ke l pa touche lòt nasyon fè ke l pa Reginald Cangé, fè ke l pa sa l ye a? Non. Reginald Cangé se yon pwodui aleta fini. Sa vle di ke menn si annik pran l mete l sou etajè, Malerezman, nou pa gen twòp moun k ap chache bagay mete sou etajè, e se pou sa, jodi a, Reginald Cangé ka nan nivo sa li a. Lè m di nan nivo sa li ye a, se pa ankò pou m diminye l. Reginald Cangé, li fè vi l, li fè karyè l. Reginald pa gen anyen pou l pwouve pèsonn nan afè mizik ayisyèn. Reginald pa gen anyen pou l pwouve pèsonn nan sa l ka fè, nan sa vwa l ka fè. Jodi a, Reginald Cangé se plezi l l ap pran, l fè tout sa l te gen pou l fè deja, men Reginald Cangé pou mwen menm rete. Kòm yon yon leson nou pa aprann. Se tankou m ta di ou, liv la nan valiz nou, nan sak a do nou an, nou pa janm ouvè paj sa a. Paj Reginald Cangé a. Moun k ap fè kou vwa yo, pwofesè vwa, pwofesè chan, konbyen fwa nou ouvè paj Reginald Cangé sa a pou timoun yo? Mwen panse jou nou ouvè paj sa a, oubyen chapit Reginald Cangé a nan afè vokalis, gen anpil bagay pou ti jèn yo aprann, gen anpil amelyorasyon ke y ap pote. E tout sa pral pou benefis mizik ayisyèn nan e mizik de fason entènasyonal, de fason mondyal paske ki etranje ki pral koute Reginald Cangé li ka pa konprann sa Reginald ap di men kiyès kap koute Reginald ki pap rann kont ke gen yon lò, gen yon min nan vwa misye, gen yon bagay nou pa eksplwate. Reginald Cangé se yon pwodui ke Ayiti ap rate. M wè li poko twò ta. Men nou sou wout pou n rate l e vrè. Ou menm ki toujou gade, pataje, kòmante n ap di ou mèsi. Ou menm ki nouvo sou chanèl la, pa kite l san w pa abòne epi pa bliye klike sou ti klòch la pou w ka premye moun ki wè videyo nou yo lè yo lage.